Fè Ayiti nan eta l ye la a, se de enstitisyon ki koz sa. Pastè yo, si n vle di legliz, e answit jounalis an Ayiti yo. Ou ta renmen m esplike w mye? Premyèman, jounalis an Ayiti yo, m ap kòmanse konsa pou m felisite Yvener ki se pdg e Radyo San Fwontyè, RSF, Donk, m panse se sa. Nòmalman, misye t ap fè yon rale maten an k ap pale de medya. Felisitasyon bro. E m pa konn si n remake, li pa fasil non pou Ayisyen ap di lòt felisitasyon paske nou pa leve nan kilti konsa. M di se medya yo ki koz Ayiti nan sitiyasyon li a. Poukisa? Se medya yo t fè n konnen pou n vote pou Milgoud. Se medya yo t fè n konnen pou nou, pou nou kòmsi. Yo, medya yo se yo menm ki pèp la tande yo anpil epi yo oryante vòt pèp la. Yo oryante opinyon pèp la. Lè yo di w medya se katriyèm pouvwa, se yon gwo bagay li ye, se vre. Sa vle di ke nèg ki ap vann mikwo yo, se moun sa yo pèp la plis tande. Lè w chita w ap tande yon jounalis, ki fèt ke w renmen Bòsbens, dèfwa w anvi pale menm jan ak Bòsbens, dèfwa w anvi mache menm jan ak Bòsbens. Sa vle di ki sa? Lefètke kòmsi w ap tande nèg medya sa yo, Nèg yo konwonpu Gen bagay m pap antre ladan yo map gentan vini Nèg yo konwonpu Nèg yo ap vann mikro a Sa fè ke pèp la swiv yo Lè pèp la swiv yo Pèp la pa konnen ke E sa k fè yo gen anpil kòb ameriken nan men yo E sa k fè yo pa respekte pèp la tou Paske yo vann nanm yo Pou yo fè n vote nenpòt moun Pou yo fè n aksepte nenpòt moun. Sa nan nenpòt peyi sou latè, depi ou gen medya avè w, ou ka nenpòt sa w vle. Answit pastè yo, pastè yo se yo menm anpil nan yo kap preche pèp la pou yo rezinye yo. Anpil nan yo kap prije yo, olye ke pou y al ramase fatra yo fè yo konnen ke Jezi ap ramase fatra a pou yo. Olye yo di moun al travay, yo di l fin fè 40 jou nan jèn. Chak maten, l al nan jèn nan aprè kò l tounen legliz lan epi ap mande ofrand. Men kòman l ap fè travay pou l bay ofrand pou l bay dim sa. Sa di kisa guys? M te vle di n sa. Men, fò nou eseye konprann ke li parèt trè trè lèd lè w gade pou w wè. Mwen m pa janm wè 2 ougan, 2 bòkò ap bat ansanm, ap fè bif ansanm non. Men kounye a la, site nou konbyen pastè w konnen la a nan Ayiti, nan Ozetazini, nan Kanada, Lafrans ki anfas lòt pastè. Pastè ap fè maji kont pastè. Pastè, misye ap pran mikwo, ap fè bri, ap joure lòt pastè. Mesye nou lèd anpil nou pa serye mesye sa fè trè lèd pou gade pou wè ongan pa janm fè sa nap fè sa vle di ki se nou menm kap detwi peyi an e nou menm ki fè peyi an rive nan kotel ye la m swete ke li enpòtan pou nou bay chak jounalis wè m pran egzanp yvner e bay jounalis yo respè yo gen moun ki merite respè. Bal respè. Men jounalis an Ayiti sa yo, si ou ta gade pou wè gen enfòmasyon yo bay, gen jan y ap pale, si yo te kòmanse fè ap pèdi lisans yo, bon m pa konn si yo gen lisans tou, yo gon yon jan yo t ap konfòme tèt yo. Guys, gon yon lòt bagay ankò m te vle antre ladann pou m fè n konprann ke, tande byen sa m pral di n nan la. Yo voye yon ti video ban mwen sou menm kesyon Fernando a. M ta renmen n fè yon ti tande l. Johnson Napoleon se afè pa m, se gran frè m, e konsa m toujou rele l. Se yon nèg k ap fè yon gwo travay ekstraòdinè. Tande sa. Gen anyen avèk patnè a. Sa Guy Wewe di a son bagay nòmal. Guy Wewe di ke ki fè Fernando genyen 12 mil moun k ap gade l. Rezon an se paske nou son bann nou ayisyen nou pako menm rive nan kindègadenn dè peyi vwa pou nou ta rive nan filo ok so sa vle dir ke nou nou son pèp bizik enfòmasyon ke e Fernando ap bay yo se enfòmasyon ke cnn ap bay la kounya pouki rezon m bezwen al tande yon nèg kap pale de kowonaviris pandan se nan m gen cnn la. Pou ki rezon m al chita KitKat cheri ou la I love you Pou ki rezon m bezwen al chita al gade pandan m an Frans BMTV ap bay enfòmasyon sou kowonaviris epi pou m ap gade yon nèg 17 mil moun chita ap gade l Pèsonèlman m chita m ap tande misye m di ok. Kisa m aprann la a menm jodi a? M fè inèd tan, m di kèt, e, m, m, bwefè m t ap pran plezi m anba, kouman rele patnè Kanada a, John, e, pase misye, e, misye te aprann mwen ke papa m te konn fouye tif, Plaisance, misye aprann mwen ke m te gen vè nan vant mwen, ou mwen m aprann yon bagay nan misye! But sa map di a se ke John e mwen menm m pa aprann paske m vwayaje anpil pa gen anyen map di John e Fernando pa gen anyen misye di ke m pa vreman Ok guys fòm diw n ke nòmalman map fè yon ti lojik avan rapid yon nèg tankou Johnson se yon nèg m te fè yon video deja m te dil map re tounen dil ankò se yon nèg kap ede pèp la lap fè yon gwo travay lap moutre pèp la men kòman pou fè biznis. Chans ou menm mwen menm m pat genyen pou m te leve m te jwenn yon moun di m Johnson ap moutre pèp la kòman pou w ale al achte Lachin kote gwo gwo gwo e jeans w ap mete la gès y ap fè w peye konbyen kòb la Lachin w ap peye l 5 dola us 3 dola us bravo Johnson t ap moutre w kòmsi ki sa w ka fè si w ta gen yon ti ide biznis men se yon gwo travay l ap fè M prale pi lwen pou m di èske m ap dakò pou yon nèg kanpe pou di Johnson ou pa aprann anyen de li? Eske map k dakò pou yon nèg di oh Johnson la e tout nèg te ka aprann moun fè biznis tou? Non, li vin a bagay la, li fè siksè ladann, li ede moun, gen moun ki tandel li ede yo, bravo. Eske ou panse ke mwen menm kounya m pral kanpe m pral di ke e yon nèg tankou Kesnel, m panse Kesnel ki nan radyo Karayib kap pale de boul, kap bay enfòmasyon de boul boul boul boul, eske m pral di a e tout moun te ka al bay li tou? Non. Mwen m pap dakò ak Johnson tou ki di. Wi pèp la son pèp ki bezik. Ebyen se nan pèp bezik sa tou ki aksepte lè w live gen yon bann santèn de milye de moun kap gade w. M pa konn si n konprann non. Sa di se menm pèp bezik sa a lè w pral an Izrayèl, malerezman pat gen yon moun ki fè l, se w premye moun ki fè l, bravo, epi yo aksepte al avè w. Men si pèp la bezik konsa, mesye map reyalize mwen e nou e menm bagay nou tout ap fè. Si Fernando li menm, mwen menm imagine m pa gentan la, wè la kounya la m wè se pa blayi Miami m pral ale la. M pa gentan pandan tout jounen an pou m pran cnn, pou m pran Radio Canada, pou m kon dèfwa ou pa menm konprann sa moun yo ap di a, nèg la pran bagay la li mete l an kreyòl. Men m pa wè anyen t mal de sa. Okontrè nèg la pèdi yon tan, epi li vin rezime l ban nou nan lang manman nou ak papa nou, e pa manti l ap fè. Okontrè m panse n ta dispoze bat bravo pou misye. Menm jan Bòs Ben di al tande misye a. Ou dan ou m pa wè ki sant ladan l. M konprann Johnson di li pa aprann anyen, se vre paske Johnson se yon nèg ki fòme, se yon nèg ki gen mwayen, se yon nèg ki gen aksè avèk enfòmasyon ke nou pa genyen. Men konbyen Johnson ki genyen? Konbyen lòt moun ki genyen konsa guys? Li lè li tan pou nou onore, pou n felisite lè frè nou fè yon bagay. Lè m ap gade pou m wè la, menm m ap pran egzanp Ti Guy. Men. Ant 3 pi mwa m te di sa, m te di Guy Wewe pa egziste san djaz yo, san klass, san djakout, san klass, san kay, li pa egziste san maestro Richie, Aly Lariviere, tout mesye sa yo. Vwala poukwa m toujou di, sa vle di ke ou panse ke kòmsi lè Guy Wewe ap di oh sa pa anyen sa Fernando ap fè a. Mezanmi, men sa vle di Guy Wewe se sèl ou t konn ki kote sou YouTube ou ka al pran yon mizik djaz pou jwe pou fè moun tande? An gen we se sel ou kap kouri dèyè djaz ki komsi pou ale komsi pou ale al filme djaz la sa vle di se sel ou t ka fèl eske m pral dakò moun ap di a a Guy wewe nan nan monchè mwen m te toujou dil gon kesyon de kontni anpil jounalis la ki depi yo pa pale de djaz pa pale de xy ou pa egziste menn paske se yo k fè w moun ke w ye a pa pale de yo men vwala poukwa lè yon ti jèn li menm li gen vizyon lè yon ti jèn li menm. Li wèl vle fè efò bal chans li lèl relew nan telefòn edel poul avanse mesye m pa konn kisa n gen avèk Fernando tout sa misye ap fè ap fè la se menm bagay la nap fè nou fèl nan lòt fòm Guiro real konnen kilè djaz zenglen te jwe li konnen kilè king frantz te jwe li konnen tèl bagay te fèt nan etchèmay lan li vin pale de li sak fè ap tande m te toujou di sa. Yo pa tande nou mesye pou nou Yo tande n paske yo bezwen tande yon bèl bèl mizik Alia Rivière la Klass ap jwe yon bèl mizik la yo bezwen tande Pipo ke kap chante Guy Wewe pa fè mizik Kisa Guy Wewe fè ou pa fè anyen ou jis transmèt yon bagay tout moun te ka fèl tou men ou pa bezwen ap eseye kraze nèg la menn m di sa le jeune il n'a qu'un siècle. Gade pou wè gan bann nèg la yo gen pwoblèm paske kounye a djaz pa jwe e anyen pa fonksyone kounye a la yo menm yo pa konn sa pou yo fè yo wap wè yo met tèt yo ansanm depi kilè ayisyen fè solidarite antre yo konsa pou wè de twa grenn animatè de twa nèg la wap di entèl manti yo tout nèt se fake m di n sa deja tout nèg yo se fake. Yo met tèt yo ansanm nan fè solidarite pou kraze Boss Bens. Ou pa wè sa yo te fè Orlando? Yo mete tèt yo ansanm pou yo eseye detwi m. Men, ou pa ka detwi yon nèg kòmsi ki konn, ki konprann, k ap travay pou yon mouvman. Mwen m ap travay pou m fè n konnen se geng nou ye. Menm jan w wè gen yon geng ki kanpe, ki anpeche Ayiti avanse a, jounalis sa yo se yon bann geng. Tout sòt met tèt ansanm yo. Poukisa wè tout ap kouri dèyè yo oh yo met kamera yo sou mwen se paske yo wè mwen menm gang sa map kraze l fò yo wè anba nou fò yo wè ke nou sispann ap vwayaje lè nou pare twouve nou sek nan yon chanm otèl nou paka respire epi yo ban nou yon tikè e lè nou rive an ayiti nal kale kò n sou ti jèn yo pou n moutre ke oh m sot la chine m sot paris m sot canada. Lè w fè sa w mete l nan tèt li li menm. Mwen lè m te jèn, rèv mwen se pou m te tankou youn nan nèg sa yo. Men lè m vin moun ke m ye a m di gyèt li pa itil anyen. Li pa itil anyen paske m ap gade m wè nèg yo pa anyen. Nèg yo kanpe sou le vide. Mwen ou menm ou pa konnen. Lè Bosvens pale ou gen a m renmen entèl m rayi misye misye ap fè djòlè. M pa janm fè yon djòlè m di m gen yon bèl mont men m pa janm di ke e m pa janm bliye pou m di kote m te soti. Ou pa wè nèg yo fè efò. Le fèt ke Bòz Prince ap pale de Red Badam, yo kòmanse mete l. Le fèt ke l ap pale de mont, yo kòmanse ap abiye. Sa di ke jis pou moutre n ke yo konn verite a, yo pap aksepte l. At the end of the day, se showbiz n ap fè. Ou pa ka di m ou nan America, w ap fè showbiz, epi ou vle ap abiye tankou yon nèg ki sòti nan bò Latibonit, tankou lè m te nan Latibonit. M pa Latibonit ankò, m ap fè showbiz. Èske w konprann? Epi enfòmasyon n ap di yo, yo nan cnn, yo nan tout bagay yo, gen yon bann lòt nèg ki gen telefòn nan men yo, yon bann lòt moun ap gade yo mesye. Sa di ki sa? La a se tan pa Fernando. Fernando m di w deja, aprè kowona sa a fini, si w pa gen yon jan pou w kenbe pèp la, w p ap gen 20, 20 konbyen mil moun k ap gade w ankò. Men fòk gen yon jan pou w ba yo lòt enfòmasyon. Lejè nou nan ak yon syèk, se syèk pa nèg la, e pa bouch pa nou sèlman ki fann pou nou manje. Gen yon bann deklarasyon n ap fè la a, m ap vin sou yo, m poko. Nou te sipoze pèdi sponsò deja paske nou pa gen respè pou moun. E m di sa, Bossbens modèl jenès la. M pa fè anyen m kraze moun, m fè lojik pou montre w ke. M pap dakò pyès nèg ap vin kraze Johnson la. Paske se li t moutre li di li li di nou non sèlman yo konn al achte ban nou la chine men li di nou ann al avèm bravo men e pa sèl Johnson ki te ka di moun al avèm on lòt te ka dil tou men e pa le fèt ke l te ka ou te ka dil ou pa dil li dil avan w epi kounye a wap vin pran pòz ou ka vin monte sou li wap vin di non sa pa anyen non monchè ou gen dwa pa aprann de li men gen moun ki aprann Jiska mentnan la nou nou gon gouvènman nenpòt bagay pou nou fè piblisite pou nou bagay se kòb nap mande e veye tout nèg ki ini yo ayisyen pa ini konsa yo ini pou kraze moun pou detui moun mwen menm jounen jodi an bòs Bens si se ayisyen ki tap banm manje la 20 e 100 pousan m te gentan fini. Paske nèg sa w ap rele pwomotè, y ap rele nèg kèk ap ban m anime bagay, ap di a pa pa pran misye, pa pran misye. Mwen m toujou di l, e pa nèg sa w t ka fè moun vin nan bal w a, e pa nèg sa w t ka fè moun vin nan festival w a. Menm jan yo kanpe ap filme bal la, djaz sa yo te sipoze pran gen pwòp nèg k ap filme yo. Si klass di Giwoye pa filme m, Kay di pa filme m, Vibe di pa filme m, kisa w pral fè? Ou pral filme manifestasyon? Kounye a ou pral peye, ou pral gen sponsò k al. Non! Se pou n konprann lojik lan mesye. Lè yo ban n yon chans. Pa panse n ka kraze tout moun. Ou gen limyè sou ou, klere pou jenès lan wè. On moun ki di m anfas moun, ki te mele m anfas moun, la verite bless le mensonge tue. Mesye nou kale kò nou twòp, nou pran pòz nou son afè twòp sou je je, sou ti jèn yo, epi n ap pran m la pòz je je je, n ap pran pòz on se mwen l ye, mwen ki mwen de ki de ki sa. Mwen m toujou di l, m p ap dakò pyès nèg ki pa wè kou an souvan, lè yo bay kou an ki di woy yo bay li. M p ap dakò pyès nèg ki pa gen aksè ak teknoloji an plis pase m, panse ke lè l vin Etazini la, lè l al Kanada, m ap kouri dèyè l pou m al fè yon foto avè l. M ap kouri dèyè l pou non, se mwen ki gen teknoloji an la. Se mwen ki ka monte sou Highway lan la. Se mwen kòm si telefòn mwen pa p anpàn konsa la. Se mwen m p ap boule kat. Sa vle di se mwen k pou modèl la. Se mwen pou yon ti jèn Latibonit aprann de mwen. Gen anpil nan nou, nou si tèlman pè, nou si tèlman fake, nou pa sou anyen, nou pwopòz nou konn tout bagay. E nou pwopòz pou n enpoze nou olye n aprann. Mwen pa poko konprann kon yon nèg, yon nèg wap viv Ayiti pou nan vin pale m de Etazini. Kyèt mesye, m toujou di nèg yo sa. An kòmsi yon nèg la, ou mwen m gen teknoloji a la, m ka nan Apple, m ka jwenn bagay la a kredi, m ka epi m ka al lekòl gratis. Gwo diplòm entènasyonal kounye a map kite yon lòt, yon lòt li menm lè pou lap fè yon ti bagay la, yon ti montaj, lè poul pale la dèfwa ou pran kou an li paka fè yon emisyon. Jenès lan li lè li tan pou nou reveye nou. Enposib mwen m paka konprann bagay sa pou yon djaz pase poul fè siksè nan mitan ayisyen yo fò kisa fòl al ayiti. Djaz la la Canada li pap mennen, kou lal ayiti la boum epi tout moun ap bay epoutan li diferan. M wè sa ou janm wè yon sipèsta ameriken rive nan yon ti peyi epi lap kouri al fè foto avèk yon sipèsta lokal li enben ayisyen an li menm ayisyen an li menm ki entènasyonal la nan peyi blan an lè yon lòt sipèsta sòti an ayiti yo kouri dèyè yo nou a lanvè yo kouri dèyè yo ou menm kap bay nèg lan woulib machin li pa menm ka monte highway ou menm kap tradui pou li an anglè epi kounye a nèg la ap fè stil sou ou se nòmal paske l konnen l kanpe sou le vide non pa m se Jean Mgr Bens Bòs Bens modèl jenès la mezanmi. Fernando fwape, kontinye travay, al pran enfòmasyon, gen moun ki pa gen tan, gen moun ki pa konn ki kote pou yo al chèche l, gen moun ki pa, ki tande, ki anglè a l pa konprann li, li tande espanyòl la, li tande fransè a l pa konprann li, bravo, ede gran paran w, ede jèn gason, jèn fi pou yo konprann ki sant kowona a, ede yo pou yo konprann, si nou gen plis enfòmasyon n ap sispann tande moun ki sou le vide, moun ki pa p regle anyen, de moun nan fè yon buzz n ap kouri dèyè l. Mala ou menm kap detwi moun. Non pam se Jean MJ Benz Boss Benz bay jenès lan yon chans revolisyon an fèk kòmanse se kòmansman bagay yo pa menm jan ankò se yon bann geng nèg sa yo ye.